Bonjou bonjou n espere ke w an plèn fòm se ap gen sa mèd enfo ki antre lakay ou jodi a espesyalman ribrik paw lan ki se ti koze sou lasante nou konnen sa fè anpil tan ke nou pa wè nou pa rapò avèk sitiyasyon ke peyi nou frè ak sè nou yo ap fè fas sòti nan lanmò prezidan nou tonbe nan seyizm e kounya pwoblèm imigrasyon san konte ensekirite ki rann anpil moun strese nan peyi nou. Donk nou te panse ke li pat nesesè pou nou te pale, pote konsèy pou nou, men nou konnen sa ki gen a wè avèk sante, ke swa bay swen, ke swa fè prevansyon, nou pa dwe janm kanpe. Se rezon sa ki fè maten an nou pral pale de yon sijè ki vrèman enteresan ki se kèk twoub de konpòteman yon moun kapab genyen pa rapò avèk yon sitiyasyon, pa rapò avèk yon twomatism, e kèk solisyon tou nap pote pou nou kapab di w kisa ke ou kapab fè nan ka. ke ou wè ke ou gen youn nan bagay sa yo ki anòmal lakay ou. Donk, rete gade tout videyo a, pa neglije kite kòmantè si ou gen kesyon ki ap pèmèt ou mye konprann sa ke nou pral pale yo. An Ayiti nan peyi nou, pwoblèm ki gen a wè avèk mantal, nou pa vrèman renmen pale de sa. e anpil fwa tou yon moun ka gen yon pwoblèm mantal nou atribiye l avèk lòt bagay, jeneralman nou toujou di ah moun sa fou oubyen nou konn atribiye l tou avèk de bagay mistik ki pa fòseman sa. Donk premye twoub de konpòteman ke nou ap note se toksikomani, toksikomani an moun sa yo se toksikoman, toksikoman nan se lè yon moun depandan de. alkòl, dwòg, tabak, de kèlkeswa sibstans lè li pran l ki fè ke li evade de pwoblèm ke li genyen an. Lè nou di evade de pwoblèm nan, sa vle di nan moman ke moun sa sou efè de sibstans sa, li bliye tout sousi ke li genyen yo. E nou konnen ke, ke se swa moun k ap pran alkòl oubyen k ap pran dwòg, li gen avèk le tan li kapab afekte sante l. Pa egzanp, yon moun ki pran dwòg, yon bon maten oubyen yon bon jou li kapab fè yon ovèdoz. Nan ka yon ovèdoz, sa ka rive ke li viv, konsa tou sa ka rive li tou mouri. E nan ka yon moun kap pran alkòl, li kapab ba li pwoblèm fwa, avèk yon pakèt lòt maladi ankò ki a peti fe ki kapab kondwi moun sa vè lamò. Konsèy nou pou yon moun ki depandan de alkòl, se jwenn de gwoup de soutyen ki la pou sa menm, ki ap edew simonte pwoblèm sa. Paske E depandans sa ke w genyen an, li fèt pa rapò avèk yon pwoblèm, pa rapò avèk yon eleman deklannchè. Donk, tank ou pale, ou libere w. Pa rapò avèk de gwoup de soutyen sa yo, w ap jwenn apui moun sa yo ki ap ede w sòti nan nivo ke w te ye an pou w kapab vin sob, sa vle di pou w pa vin gen depandans de alkòl. Ou kapab jwenn de egliz ki gen asosyasyon oubyen fondasyon ki la pou sa menm. Ou kapab ale lopital tou, sitou nan sant kominotè yo, yo gen de strikti ki la menm pou akonpanye moun ki depann de alkòl. Ok. Lòt twoub de konpòteman ke nou jwenn se psikoz bipolè. Psikoz bipolè lan li afekte plis konpòteman moun nan. Moun sa yo toujou genyen sa ke nou rele de so dimè. Donk ou kapab wè moun nan jis nòmal, li poze, epi. Li chanje de konpòteman san anyen. Pa paske ou te gon pwolèm avèl, pa paske li gen anyen. Li jis chanje de konpòteman. Moun sa yo konn eksite, yo konn irite. E pwoblèm nan se ke yo pa ka kontwole konpòteman sa ke yo gen. E nan sitiyasyon sa tou moun sa yo konn sijè pou fè de seri de bagay ke apre yo pral regrèt. Yo kapab kraze, yo kapab brize. E pafwa yo konn menm, sa konn rive nivo an yo menm tiye moun oubyen goumen avèk moun. Donk, tout sa yo, ou pral jwenn yon, ou pral jwenn de seri de gwoup de soutyen ki la pou kapab pale, pou kapab libere ou e ki ap ede ou a kontwole tanperaman ou, kontwole kolè sa ki nan ou an, kontwole imè ou. Twazyèm twoub de konpòteman ke n ap wè, se sa ke yo rele anksyete. Anksyete anpil fwa lè w genyen l, ou pa menm konn pou ki rezon ke ou an anksyete. Ou jis santi kòmsi ou ou pa an sekirite oubyen ou gen yon pè ke ou pa menm konn poukisa ke ou gen pè lan. Oubyen ou gen yon enkyetid ou pa menm konn poukisa ke ou enkyè. E yn fwa ke ou nan sitiyasyon sa, pafwa sa kapab menm rive ke ou gen yon mank destim de swa. Paske w ap toujou panse ke Ou gon bagay ki pral rive wap toujou kòmsi fèmen sou ou menm paske wap evite pou on bagay pa rivew ke ou pa menm konn kisa ki ap rivew. Anksyete konn rive le pli souvan pa yon chanjman ke ou genyen nan viw. Pa egzanp ou te marye tout bagay te ok ou divòse sa se yon chanjman ki vrèman brisk nan laviw donk sa kapab rann ou anksyete. E fòk nou diw tou ke tout e twoub de konpòteman sa yo le pli souvan etap ki minim nan se jwenn de. jwenn de gwoup de soutyen, men depandamman de nivo an tou, lè ou al wè medsen, swa yon psikològ oubyen yon psikyat, yo konn mete pasyan sa yo sou de kalman. Dènye twoub de konpòteman an se depresyon, ke e li menm ki pi repandi atravè lemond antye. E yon moun ki depresif, moun sa jeneralman li gen yon mank estim de swa, moun sa pa fè tèt li konfyans, moun sa tou li pa gen enterè pou l reyalize anyen nan vi l, E moun sa tou gen yon santiman de kilpabilite. Li toujou panse ke se pa rapò avèk yon bagay ke li te fè ke ki fè lap viv sitiyasyon ke lap viv la. E nou kapab di tou ke se youn nan twoub de konpòteman ki pi danjre. Paske nan depi moun nan rive nan nivo depresif, moun sa konn menm arive fè tèt li mal. Pou li menm se fè tèt li mal, koupe po l, koupe venn li, kòmsi. Pafwa yo menm konn arive swiside tèt yo Paske yo panse ke se sa ki ap pote yon solisyon avèk pwoblèm nan. Yon moun ki depresif tou, moun sa ap toujou gen fatig, moun sa pap sou manje, li pap gen enterè pou li pran plezi, kòmsi li ap fèmen nan li menm, li ap rete nan mond pa l pou l toujou ap kilpabilize tèt li, e se sa ki pral anjandre pou yo fè tèt yo mal jiskaske pou yo rive nan swisid. Donk, on moun ou twouve ke ou gen santiman sa yo lakay ou, pafwa ou ap fè fas avèk yon sitiyasyon, ou ap panse èske si mwen mete fen nan lavi m èske sa pap mye, èske se pa sa ki ap rezoud pwoblèm nan, sa vle di ke ou nan on eta depresif, li ou dwe ale wè medsen rapid. Ou kapab wè on psikològ, ou kapab wè on psikyat, ou kapab wè de gwoup de soutyen Pou kapab pale de pwoblèm ke ou genyen an. Pe enpòt ou ka panse ke yap jije ou, men li mye ke ou ale, ou pale, ou libere ou pou jwenn yon moun ki kapab ede ou. Konsèy nou genyen pou yon moun ki depresif, yon moun ki gen anksyete, yon moun ki gen kèlkeswa twoub de konpòteman sa yo se, pa pè pale. Pou pa pè pale sa pral mande pou kapab fè de zanmi. Lè nou di ou fè de zanmi, ou pa oblije kòmsi gen yon amitye ki klòz ki pral koze ou plis pwoblèm, men ou kapab ale legliz, patisipe nan aktivite legliz yo, nan diferan gwoup ki gen nan legliz yo, patisipe nan yon aktivite ke ou santi ke ou byen, ou santi ke ou nan po ou, ale nan konsè, ale nan fèt, ale nan, ale nan bagay kòmsi ou santi ke w ap santi ou alèz ladan l. Gade film, gade seri ki ap fè w ri, Patisipe nan de seri de aktivite sosyal ki ap ede w genyen estim nan tèt ou, ki ap ede w fè tèt ou konfyans, ki ap ede w tou wè lavi an nan yon pwendvi. Paske anpil fwa nou konn gen yon pwoblèm nou panse ke se nou menm ki pi mal, pa kont nou pral jwenn yon moun ki nan yon pwoblèm ki pi ke sa ke ou genyen an. E lè moun sa pataje pwoblèm nou pral tande l, wap di bon si moun sa ka nan tèl sitiyasyon li pa tiye tèt li, Poukisa ou menm ki nan sitiyasyon paw lan ki minim ou oblije fè tèt ou mal? Donk, pa neglije pale, pa neglije jwenn de seri de moun ke ou kapab pale, de seri de moun ki kapab pote de bagay ki pozitif nan laviw, patisipe nan anpil aktivite pou kapab bliye pwoblèm ke ou genyen an, ki kapab fè kew kontan. Toujou rete kontan, nou kapab fè egzèsis fizik, nou kapab fè spò, tout sa yo kapab ede nou kont depresyon, kont anksyete. Yo kapab ede w kont kèlkeswa twoub de konpòteman ke ou genyen. Donk, pa neglije kite kòmantè w si w gen kesyon, pataje w ansanm avèk nou. Si ou ta renmen pale avèk nou de fason prive tou, kapab ekri nou sou Facebook ap byensamedinfo. Nou ap trè ouvè pou nou kapab pale ansanm avèk ou. Mèsi paske w te gade videyo an. Se ti konsèy sa ke ap byensamedinfo te pote pou ou. Si ke w poko abone avek chanel lan pa neglije fè sa kounya e ou menm ki la deja depi byen lontan nap di w mèsi pataje video sa avek yon pwoch ou yon zanmi w avek nenpot moun ke w panse ke li kapab ede nap wè trè pwochènman nan yon lot video babay.